Medam mesye nap gade ekip Boss Wanament yo ki debake sou nou nan dezyèm kanal la jisteman pou yo vin pote sipò pa yo an nou gade kòman tra kòman kòman avèk anpil detèminasyon. Jodi a nou kite Wanament nou vini Malfety avèk ki santiman? Ah bon se yon se yon konsantman patriyotik nou vini isit lan e nou di nou pap ko kite ken dlo gate kounyea nap mete kanal atè. Sa vle di nou vin sipòte moun malfeti nan aktivite yap fè a, paske se konfrè nou yo ye, se menm jan, leta pa ofri nou anyen ben nap chèche ak pwòp tèt nou. Kan menm nou paka kite dlo yo gate, e moun yo nou bezwen, moun yo bezwen dlo pou yo fè diri, e timoun yo anvi manje diri peyi. Ou konprann? Yo di yo boukake manje diri pèpè a, Bon konnya yo chwazi pou yo manje diri lakay yo e se yonn nan rezon ki fè Abinadel sey te fè y panse se mal y fè e poutan son byen l fè se sak fè nap envite y nan tout inogirasyon yo nan inogirasyon kanal nap gen pou kanal wanament lan nap envite y nan inogirasyon kanal sa tou paske nou nou pap kite kenn kenn dlo gate la menm konnya konnya tout dlo pwal awoze jaden yo. pou pèmèt ke tout moun jwenn manje. Pou ekip mesye ferayè ak e tout chapant ki pran inisyativ la nou di ann vini la. Se pa paske lòt bò a kanpe non, men gon beton k ap koule epi nou di pou nou pa kite ti tan an pase nou chwazi nou vini nou vin sipòte moun malfèti nan kanal ke y ap fè a.

Ban nou vin isi an la pou nou vin vizite kanmarad nou yo k ap fè bèl travay sa a e ke leta yo pa janm pran inisyativ pou yo fè a, nou menm pèp ayisyen an nou pran inisyativ pou nou fè a e sa fè nou di nou fòk nou la jodi an. Prezans nou se yon prezans ki te planifye oubyen nou jis deside vini? Bon nou pa t planifye l, si nou te planifye l t ap gen plis moun toujou, se yon bagay sibitman konsa nou rete epi nou balanse epi nou tou vini. Objektif la pap chanje.
Menm. KPK.
KPK nou pi rèd. E KPR tou epi kanal pi rèd. Sa vle di si m byen konprann se KPK ki vin wè KPR. Ya ya se sa li ye menm. Ou konprann? Kapri KPK. KPR kanal pi rèd. Nou vini nou vini la se akilè nap kite nap kite kanal sa. Jiska X. Bon e nou vin pas yon ti tan la nou pa konnen kilè ak pa kilè nap kite la. Bonjou Cleomène, jodi a la ou soti Wanament e nan kanal Wanament lan ou debake nan dezyèm kanal ki ap fèt di kote de Malfeti avèk ki detèminasyon e ou rive nan dezyèm kanal la? Bon nou menm nou te fin fè ferayè a depi samdi e chapant yo menm ki fin kofre. Jodia se sèl betonye yo kap koule beton, sa vle di yo poko fouye fouy kote pou nou travay la. Nou wè olye nou leve kanpe, nou vin pote sipò ba kamarad pa bò isi. Paske olye nou kanpe, malgre nou poko gen fouy la poko fouye pou nou fè ferayè a, olye nou kanpe ap gade, nou konnen pa bò isit gon travay kap fèt tou, nou paske se kannal ki enterese nou, kote ki gen kannal nou la. Nou oblije vin pote sipò ba yo. Kòman ou wè dezyèm kannal la? Bon dezyèm kanal la li manke ankadreman li manke ankadreman paske li manke ankadreman vle di fòk moun yo jwenn dè dyaspora oubyen leta ki pou vin ankadre yo tou pou yo mete miray pou yo fè tout sa nap fè eta wanament la paske se yon kanal li ye tankou tout kanal se manje pwal fèt pou peyi dayiti tout kote gen kanal mande ankadreman pou yo ankadre moun yo pou yo jwenn materyo materyèl. epi zouti pou yo travay. Ki mesaj de motivasyon wap voye pou medam e malfeti yo e konsènan kanal la? Bon, m ta swete tout medam malfeti yo pa rale kò yo pou yo rantre nan batay la, paske se yon batay peyi Dayiti li ye, pa gen la keksyon de gason direkteman, se ni fi ni gason. ki ap fè batay la, m ta swete medam malfeti yo pa konplekse, fwe men nan travay la pou travay la demare. Men lè map byen gade nou vin la tèlman ansanm avèk yon fòs, jan nou mete men nan travay la pou travay ke nou gentan fè la, nou fè tankou se moun ki pat janm ap travay lòt bò a, kòman, kòman, kote fòs sa yo soti konsa? Bon ou konnen lè lèdmi ba ou, epi lèdmi ba ou se pou mete tout kapasite ou deyò pou batay avèk lèdmi. Paske nou menm tout kote k gen kanal k ap fouye se yon batay li ye nou mete fòs an nou deyò pou nou fè batay la paske nou menm se kanal nou bezwen manje nou bezwen nan peyi dayiti sa vle di la nou pa gen febli n ap al vin febli devan lèdmi an nou p ap febli devan lèdmi an n ap mete tout fòs an nou deyò nèt pou nou fè konba avèk lèdmi an paske depi depi se moun k ap ban nou manje moun depi se moun k ap ban manje se li granmoun se la w ka chache manje pou tèt w se lè sa w granmoun anben jounen jodi a ayisyen pran desten yo an men. Pou yo granmoun pou tèt a yo, sa fè nou menm nou kanpe pou nou moutre lèdmi an ke nou kapab, nou gen kapasite. Yo te panse nou pa kapab, nou dwe, n ap moutre lèdmi an ke nou menm Ayisyen nou kapab e nou gen konesans tankou yo menm.
Bòs Emeline, jodi a la ou nan dezyèm kanal la e avèk ki motivasyon ou parèt jodi an?
Bon, bonswa, bonjou, sa pral depan de lè w ap gade videyo a. Alò, nou da, nou. Kontan pou prezans nou maten an sou kanal la Sou kanal KPR Ok Nou dakò nou kontan nou tout la nou prezan maten an E se pou nou kapab mete men nan travay la Paske nou ta renmen wè travay sa li menm li avanse Se kanal nou deside konstwi Alò si n ap konstwi kanal nenpòt kote kanal la ye Depi nou ka rive n ap rive nou menm Li te met lanmè pou nou janbe anba lanmè l ap konstwi n ap la Paske se kanal n ap fè Epitou Gen yon defi pou nou leve ok nou tout konprann sa nou gen yon defi pou nou leve sa k fè nou pa rebèl nenpòt sa kap fèt la nou menm nou chwazi nou mete men ladan pou travay la kapab avanse ok. La nou nan dezyèm kanal la medam e kapot medam e zòn nan pa twò prezan ki mesaj de motivasyon ap voye pou yo. Bon nap envite tout medam yo vini nan travay la vin met men paske sa kap fèt la lap itil ou lap itil fanmi ou lap itil pitit ou demen. E m panse tou, nan zafè travay pa gen fi, pa gen gason, nou tout ka mete men nan travay la paske sa w ap fè a se pou ou w ap fè l, se pa pou moun w ap fè l. E menm si se te pou moun tou, gon fason w ap fè l, m panse l ap satisfè ou menm tou. Ok? N ap envite yo tout vini nan travay la, vin met men ladan l paske m wè gen bezwen sa. Ok? Gen bezwen sa, m vini la a pa gen okenn fi ki fè pati de travay sa. Men si yo vin la, lap bon, yo yap mete men, paske nan tout sa kap fèt, yon kay ap konstwi, vin yo mete yon grenn wòch ladan, ou fè pati de moun ki tap travay pou konstriksyon sa, ok, pou kay sa te ka bati. Nap envite yo vini, vin mete men nan travay la, pou travay la kapab avanse, ok.

Kanal Pirèd. Jodi a nou vizite KPR pou nou vin bay tout nou.
Pale avè nou nou, avè ki sitimo nou vini jodi a? Bon,
avè ki fè kontan. Paske, lè nou vin imajine nou bese tout kanal yo ansanm, epi se ayisyen. Ayisyèn ki met ansanm, ki met tèt ansanm pou yo ka fè kanal la, se sak fè nou gen yon plis motivasyon pou nou ka met tèt ansanm pou nou kapab fè kanal. Konbyen jou nap fè la?
Bon, paske nou gen travay nan kape, nan KPK. Se jodi a nou gen yon ti brik nou di fòk ke nou vin vizite Malfety jodi an pou nou wè kòman travay KPK a li menm lap avanse. Mesaj ke map voye. bay jèn fi yo menm jan m te voye mesaj bay kpk ke tout medam yo te met tèt ansanm nou te vin travay se menm jan an tou map di kpk a tou ann met tèt nou ansanm pou nou kapab leve tèt peyi nou an pou nou kapab mete ayiti nan yon lòt nivo jan li te ye nan ansyen tan an donk annou mobilize nou ansanm pou nou kapab fè kanal. yon santiman de fyète e de diyite tèlman nou kontan paske se pa sèl mwen ki kontan se tout moun ki nan dezyèm seksyon e Bayara a avèk moun ki nan komin Fò Libète ak plantè a nan zòn nan m panse yo kontan anpil paske yo bòs bòs e Wanament yo vin pote yon enèji anplis pou nou paske jan y ap travay la e depi w wè yo parèt la yo travay san kanpe monchè sa fè nou plèzi anpil kote ke e nou wè se menm travay la k ap fèt se pa yon pwoblèm de zòn non se yon pwoblèm de fè manje nan peyi Dayiti. Ok, jodi a la a m panse. Gen plizyè semèn depi kanal sa kòmanse, se nan ki nivo nou ye kounye a?
Jodi a se 27, alò tan de dimanch ki gen nan mwa novanm nan nou retire yo, sa vle di pran premye novanm arive 27, w ap gentan wè, retire 3 dimanch, w ap gentan wè se 24 jou de travay ke nou genyen e nou gentan ap depase 2 kilomèt la. Chak vandredi lè nou mezire yo, nou bay tèt nou ojektif, chak vandredi nou mezire, e depi vandredi pase nou te mezire, nou te wè nou nan 2 kilomèt, e jodi a, n ap kontinye toujou, sèke n ap depase l. O, m pa menm di kesyon samdi, yè samdi a, paske yè samdi a te gen yon gwo evènman isit la la, kote ke tout taksimann ki fè taksi malfeti, malfeti Wadamèt, malfeti Fòlibète, malfeti Twou di Nò, Malfeti yo kap ayisyen, sa depan de ki kote moun nan ap prale. Taksimann sa yo te chwazi pou mete moto yo kanpe pou yo vin travay nan kanal la pito. Pase yo di ke chak fwa gen, si gen manje nan zòn nan lap pi bon pou yo pase yap fè taksi pase se pye kase, se men kase yo vire tounen. Men manje ap pi enpòtan pou yo se sak fè yo kanpe moto a samdi ki sot pase la, alò samdi a se 25 byensi. Epi yo vin travay nan kanal la mwen menm sa se yonn nan pwen ki te fèm kontan anpil. Ok.
Mete nan pou avansman m toujou wè se mwen te pale de pikwa moun bay. Mete nan se nan faz nou ye la se kisa nou plis an nesesite nan kanal la? E nou an nesesite yon pèl stravatris. Sa te ka fè nou mache pi rapid pase nou pa nou pap dòmi. Nou debou e nou prese. Men e m gen de twa moun nan dyaspora ki te di m. Fè demach a yon pèl skravatris pou nou konnen konbyen kòb yo te ka fè yon semèn pou nou. M tcheke 3 deja. 3 3 pèl deja yo yonn pa pa bon yo an pàn. Ki donk n ap chèche toujou. Imedyatman nou chèche n ap konkli avèk yo epi n ap di e sitou pou moun afè bon ti vi madam Mara se yo menm ki te Fouco se yo menm ki te di nou pran inisyativ sa men nou pa vle al pran yon pèl epi pou ki vin an pàn la. Sa se yon pèl ki pou ki vini epi kap travay serye. Ok, lè n teni kont de kantite pèl leta gen kap kouri Maryon, kap kouri etan dotre kote ki pap sèvi, èske ou pa panse li enpòtan pou n ta jwenn youn nan pèl sa yo pou n sèvi popilasyon an avèk? Bon, m pa vle pale de leta non nan kanal yo. Paske depi premye novanm nou kòmanse la, m panse tap gen yon delegasyon ki vin vizite nou. Se travay, travay sa nap fè la, se travay pèp ayisyen ye men e pa nou non antanke. moun ki ta dwe pran inisyativ ni epa plantè a nan zòn nan ki ta dwe fèl paske sa se yon dwa fondamantal li ye dwa a lalimantasyon se menm jan avèk dwa a ledikasyon se yon dwa fondamantal sa se sou kontra tout dwa fondamantal yo li depan de leta kidonk e de premye novanm A jodi a 27 menm yon vizit nou poko resevwa menm yon vizit m pa ta di w menm jiska prezan nou pwofite okazyon an pou n lanse mesaj la nou menm ni ekip teknik ni materyèl vin ak materyèl pou nou pou n travay pou n ale pi vit materyèl nou mande leta si gen kapasite vin ak materyèl pou nou pase si nou te si w wè a la men la nan jou sa yo a nou gentan nan 2 kilomèt. Ebyen si n te gen yon pèl Stravatris m panse nou t ap gentan nan 4, 5 kilomèt deja. Ou te di ke se 7 kilomèt tan. Se 7 kilomèt nou vize minimòm paske nou gen 7000 ekta de tè nan seksyon Bayan avèk yon pati nan zòn Dima avèk nan tout zòn nan rive nan dèyè do Fòlibète jiska Gad Salin e nou bezwen alimante pou kapab fè patat, manyòk, joumou. bannann etc. E pa pou diri non pou sa yo nou di a. Ok kòm inisyatè mouvman ou menm avèk elèv lekòl yo mete nou nan nivo nou ye la se avèk ki zye ou wè popilasyon ou wè peyizan yo nan zòn sa yo resevwa kanal la? Bon se yon fyète pou yo si yo rezilta travay la di w sa wi jounalis la si yo pa te asèpte travay la nou pa t ap gentan rive nan pwen ke nou ye a wi pa bliye nou poko janm gen yon pèl stravatris la nou poko janm gen yon lòt materyèl se senpleman pikwa avèk pèl kap travay la avèk volonte moun yo avèk enèji moun yo sa vle di senpleman rezilta travay la di w ke moun yo kontan e yo anbrase sa a san pou san. Ok yon mesaj pou moun kap gade la, yon mesaj pou popilasyon, pou otorite, pou tout moun nèt, dyaspora yo. Bon, antanke nou menm ki reprezantan laprès, premye mesaj mwen se ta va mande nou fevè pou m kapab remèsye kèlke moun, se yo ki pèmèt depi 3 a 4 novanm a no jou ki fè nou kapab fè manje, achte zouti pou travay la kontinye. M ap mande.
Ou pa di kantite yo, bay okazyon pou sa sa remèsye. N ap remèsye Jimmy, Moun Afè Bon TV, Madam Mara. N ap remèsye yon fason spesyalman nan non moun isit la, nan non elèv lise yo, nan non tout moun k ap travay nan kanal la, Madam Yanick, tak 509, Fouco! Nou remèsye yon fason spesyal. Nou remèsye Madam Tata Marie Thibé e Enjenyè Fritz. Pase, ban m di w, gen moun menm si yo m kò bèy mwa, men m jwenn enjenyè, m jwenn agonòm ki Kanada, ki Etazini, ki an Espay k ap rele nou, k ap di men sa pou w fè, men sa pou w fè kòm konsèy. Mesye se pa senpleman lajan ki kapab fè travay la avanse men konsèy yo mesye dam m felisite nou anpil pou sa enjenyè Fritz nou di l mèsi nou remèsye fanmi Prattvien fanmi Dorvil fanmi Sylvain nan Fòlibète menm si se aleksterye yo ye etazini men moun sa yo peye pen pou nou pou 2 mwa nou di yo mèsi pou travay la kapab kontinye mesye Frisner nan Gwadloup epi nou remèsye Charles Bolivar E diaspora m pa konnen ki kote li ap viv. Gen Charles L. Lubin, Mesye Lionel Pamphile epi Madam Jasmine Paul ki peye 100 chasè dlo pou nou avèk yon konpayi ki rele Nil Dlo nan wout Trou di Nò ki se chasè dlo sa yo n ap bwè depi semèn pase. Madam Daniela avèk enjenyè Kilsen ki se yonn nan enjenyè ki te reskonsab kanal. kanalizasyon sistèm Kwakou a e ki toujou la ansanm avè nou kap vire tounen kap di mesa poun fè mesa poun fè mesa poun fè poun ankouraje nou felisite moun sa yo anpil nou di yo mèsi e nou pwofite okazyon an tou poun di lòt moun yo kounye a bagay la chavire nou bezwen bakòp yo e poun kapab fè konstriksyon mini baraj ke nou ap bezwen pou antre dlo nan kanal la, e pou konstri kanal la tou, nou konte sou dyaspora yo anpil, e kanal sa a, m panse afich ki pral gen an, la pral make kanal de la dyaspora, pase se yo ki finanse, se yo kap finanse l. e se afè yo ye, se yo menm pou ki vin inogire l ak e moun nan zòn nan. Ok, kanal la sòti nan zòn, kòman zòn sa rele? Li re, li sòti nan zòn peyi Bonbon. E. Jiska prezan isi a nan peyi Bonbon nou ye. Ki kote lap, lap, lap rive? Li gen pou ale dirèkteman Gad Salin nan yon ansyen lak ki rele lak dlo sale ki te konn bay anpil pwason. A koz de sediman ki ranpli l avèk dlo li pa genyen ankò fè ke zòn nan vin depouvi de pwason. Kantite pwason nou te konn genyen pa genyen ankò. Paske nou konnen lè nou jete dlo a, n ap jete dirèkteman nan lak la epi moun yo ap tou itilize pou fè pwason. Yon moun pa pral pale m de eske sa p ap gen yon efè nefas sou vi pwason yo, n ap di w non, paske kilti ke nou pral itilize yo, nou p ap itilize pèstisid nan yo. Se si nou t ap itilize pèstisid, kote ke li ta pral fè yon efè nefas sou pwason k ap viv nan dlo. Yon nimewo telefòn pou moun ta bezwen kontakte Agwonòm Kosmos? Si nou bezwen kontakte m, se 509 42 76 45 82, 509 42 76 45 82. Men m ap tou pwofite okazyon an pou m di w tou, komite a fin monte. E komite a monte avèk nou se demen mèkredi a akote de 11 zè a nan lise e malfeti a ke nap fè yon pwen de pwès pou m prezante la pwès se komite jesyon kanal la e nou an nan fè demach la pou nou monte yon komite ki gen enjenyè bòs mason yo tout bòs yo ladan e nou gen tou yon komite ki pral genyen tout agwonòm e teknisyen agrikòl de la zòn epi kèlkeswa kote lap viv nan peyi a ki ke disi semèn pwochen pou nou prezante 2 lòt komite sa yo a men demen mèkredi kap vini la se komite jesyon kanal la ki genyen ladan reprezantan lise a ladan reprezantan elèv lise reprezantan moun garat nan lòt zòn nan e anwa la ki gen reprezantan moun gat salin reprezantan moun bedann moun malfeti e reprezantan vil fòlibète ladan mèsi.